Menm atansyon sa ke wap chèche a, menm validasyon sa, metel nan tèt ou. Paske si vè pa ou pa plen, ou pa ka ranpli vè lòt moun. Ti pitit sa kap chèche aton on atansyon spesifik ke li pa ka jwenn, bay tèt ou atansyon sa. Nan nouvo jenerasyon sa, nou soufri anpil depresyon. Pa fè sesi paske manman w vle ou fèl e ou panse ke ou ka fè manman w plezi. Sa kap fèt guys? Isi Matidomeng, your. Favorite girl m vin avèk on lòt video mèsi pou lanmou ak sipò nou kòm dabitid nou konnen mwen la pou m remèsye nou paske pa gen ingratitid bò isi a nou toujou an mòd gratitid jodi an m vin pale de on lòt sijè donk ann antre nan sijè a jodi an m vle pale de pa chèche validasyon kwakseswa. nan men kwakseswa moun nan ke tèt ou. Ou pa bezwen pyès moun bat bravo pou ou, ou pa bezwen pyès moun di ou ke ou fè yon bon travay pou ke ou ka avanse. Ni ou pa sipoze ap, m pa vle di fòse paske nou te pale de fòse deja, men ap eseye pwouve. Kwakseswa moun ke li merite w lan vi l oubyen ke ou bezwen on plas bò sou tab sa a oubyen nan kan sa a sou bò sa a, ou pa bezwen ankenn validasyon de kwakseswa moun. Nou konn tande pawòl ki di ke si yo pa ba w on plas sou tab la, kreye pwòp tab ou. Se youn nan bagay sa yo, se sa l vle di. Pa eseye chita sou tab ki pa bon pou ou. Li vin koze de sekèl ki ap pote w jiska lavni w, jiska fiti w, jiska granmoun ou. Mwen menm, mwen sibi sa, mwen viv sa. E m toujou di nou, lè m ap trete yon sijè, se paske jisteman mwen fè eksperyans ladan l, mwen konprann li, ki fè ke mwen antre nan sijè sa yo avèk nou. Byen antandi nou tout te timoun, nou tout grandi. Kote ke petèt swa nou te manke atansyon lan men fanmi nou, lan men paran nou, ou byen ke jisteman nou te jwenn anpil atansyon e ke kounye an lan granmoun nou, nou pa konn kòman pou nou viv san atansyon sa. Lè ke ou te an mank de atansyon, kounye w ap chèche atansyon lan men zanmi, lan men fanmi, lan men mennaj, lan men tout anviwònman w. Ki vin bwal pran le dessus sou anpil desizyon ke ou bwal fè nan lavi ou. Pa egzanp mwen menm mwen te toujou jwenn atansyon fanmi m, manman m a papa m. M te toujou jwenn atansyon yo, men m te toujou yon timoun ki renmen fè plezi a lòt moun. E an grandisan m vin yon granmoun ki renmen fè moun nan antouraj mwen plezi. Se pa ke m t ap chèche atansyon yo, men m te vle fè yo plezi toutan. E dèfwa m konn menm fè tèt mwen mal nan eseye fè moun plezi. Moun ki bò kote m, moun ki zanmi m, jis pou yo ka santi yo konfòtab. Dayè, an grandisan, mwen te on timoun ke limyè m te toujou klere. Ki vle di, depi m rive on kote, tout moun wè m, tout moun vle pale avè m. Se pa sèlman pou bote m, men pou ora m, pou enèji ke m degaje. E anpil fwa, gen moun ki pa konn kòman pou yo trete enèji sa, pou yo soti odela de yo menm, pou yo konprann sa enèji yo a vle di. Oh, poukisa tout moun ap ban m atansyon sa? Poukisa tout moun vle bò kote m konsa? Oubyen poukisa tout moun ap pale de mwen? Paske diferan tip de moun trete ora e enèji sa yo, ke yo te wo oubyen ke yo te whatever, yo pa konn kòman pou yo trete yo. Chak moun gon fason ke li elve, chak moun gon fason ke paran l gen pèsepsyon pa l ki vin mete on seri de pèsepsyon nan timoun sa. Donk, nou chak grandi on fason. Jan m di an, m te toujou jwenn atansyon fanmi m, li pa t on kòm si on surplus d'attention, men li te vrèman modere. Men le fèt ke mwen s on moun ki renmen fè moun plezi, jan m fèk sot ap di an, li vin rann ke. Map chèche on validasyon pa rapò a lanmou ke map bay. Mwen tèlman anvi bay moun ke m vin santi ke tout moun dwe m pou yo remèt mwen sa mwen bay la oubyen poukisa yo pa ka renmen m jan m renmen yo a, poukisa yo pa ka ret bò kote m jan mwen menm mwen vle ret bò kote yo a, poukisa mwen menm m pa ka, yo pa ka ale o dela de yo menm pou yo fè m plezi. Se on bagay ke mwen, li pran m tan pou m ajiste m, pou m konprann, pou m di Mati. Li lè pou ou met tèt ou avan. E mwen still ap travay sou sa. Se paske jisteman e mwen gen de eksperyans ke m ap fè nan lavi m ki vin ap pèmèt mwen fè mòd rezonman sa yo. Se sa k fè m vin pataje l avèk nou paske petèt ou menm tou gen dwa ap viv menm bagay sa. Mwen gon abitid mete tout moun, tout bezwen tout moun avan pa m. Mwen gen yon abitid kote ke mwen toujou vle fè tout moun konfòtab lan anviwònman m paske mwen wè jan ke mwen rann yon seri de moun enkonfòtab. Malgre se de moun ki konn pale m mal, gen de moun ki konn fè movèz kòmantè oubyen ki menm rive trete m mal. Malgre sa, m toujou jwenn yon kote nan kè m pou m padone yo epi pou m avanse, e stil eseye montre yo ke gen gen bon limyè, limyè a egziste vin ladan l, vin reveye w, vin wè l, vin fè eksperyans avè l pou ou menm tou pou w ka viv yon bèl vi. Men se pa tout moun ki pare pou bagay sa yo. E se pa tout moun ki leve pou yo gen bon kè, se pa tout moun ki leve avèk yon bon kè, se pa tout moun ki fèt pou yo bon. Donk ou menm ki santi ke ou ap viv, ou ap. ale odela de yon seri de bagay jis pou fè moun plezi, pou fè kè yo kontan, pou fè ke yo santi yo byen nan espas ou, oubyen petèt ou menm ou fèl pou yo pale yo byen de ou. Mete menm lanmou sa, menm atansyon sa ke wap chèche a, menm validasyon sa, metel nan tèt ou dabò. Paske si vè pa w pa plen, ou pa ka ranpli vè lòt moun. Ou ka defann aksyon pa w. Ou ka defann verite pa w. Ou ka defann moun ke ou ye a. Men w pap janm lan kè on lòt moun pou konprann sa ki lan kè l oubyen sa ki lan panse l. Se sa k fè mwen menm mwen toujou eseye aji avèk anpil kindness paske ou pa konn sa on moun ap viv, ou pa konn kisa on moun ap pase lan on moman ke ou ka petèt wè l ap souri epoutan se on moman difisil pou li. Mwen menm mwen vecu de sa. M pa konn konben fwa mwen viv moman difisil e mwen still souriant. Mwen still montre ke I'm ok. Anpil moun ki suicide tèt yo, nou konn choke wè ki moun ki suicide tèt yo se de moun ki an jeneral toujou parèt happy, ki toujou ap bay blag, ki toujou pare pou yo la pou moun. Men yo menm yo pa jwenn sa ke yo bay la. M remake ke nan jenès nou an, nan nouvo jenerasyon sa a, nou soufri anpil depresyon. E jisteman se soufrans validasyon sa yo, de sosyete, de moun, de paran nou, ki vin epwize nou, ki vin fè nou santi nou fatige mantalman, nou fatige emosyonèlman, n ap kriye, n ap pase yon move moman, sitou moun, jèn k ap viv ann Ayiti yo, ki pa gen yon seri de opòtinite menm jan ak tout moun, paske dirijan nou yo, an efè, Mete nou lan yon pwoblèm, yon kriz sosyopolitik ki vin rann ke nou menm nou pa ka epanouyi nou, nou pa ka evolye lan sosyete a, nou gen yon pakèt baryè ki barikade nou, ki pa pèmèt nou evolye. M vle di w konsa ke limyè ke w ap chèche deyò a, li anndan w. Travay sou tèt ou lan moman ke ou menm ou pa ka evolye lòt bagay lan lavi w. Evolye moun ki anndan an. Ti pitit sa ki ap chèche validasyon lan men tout moun nan, oubyen ti pitit sa kap chèche aton on atansyon spesifik ke li pa ka jwenn, bay tèt ou atansyon sa. Chita avèk tèt ou, mande tèt ou kisa w bezwen lan moman sa? Kisa ke mwen ka ba ou lan moman sa? Kisa wap chèche nan lòt moun ke ou menm ou posede pou bay tèt ou? M pa pale de lajan, m pa pale de byen materyèl, m pa pale de bagay sa yo. Men kòman pou ou nouri nanm ou, spirityèlman. Eske ou konekte avèk inivè a? Eske ou pale avèk tèt ou? Kisa ke ou pa renmen lakay ou, ou ta renmen travay sou li? Validasyon ke wap chèche nan men lòt moun nan, li nan menw deja. Mwen fè anpil erè nan lavim paske mwen pran konsèy de moun ki pat sou m alinye avèk vi ke mwen vle a, rèv ke mwen genyen an. Mwen pran konsèy lan men on seri de moun ki pat menm kwè nan tèt yo jan mwen menm mwen kwè nan tèt mwen an, ki gen menm mindset avè m, e sa vin dewoute m paske mwen potko aprann jisteman valide pwòp tèt mwen. M pat ko konprann kòman pou mwen aprann renmen pwòp tèt mwen. Donk sa vin fè m fè anpil erè nan lavi m e jodi an a 34 an daj m vin ap rekonèt yon seri de erè ke jisteman mwen pare pou m pataje avè nou, ke m ap pataje avè nou la sou platfòm sa paske mwen pa ta renmen wè lòt moun fè erè sa yo. Anpil ladan yo gendwa pa janm si osi grav, osi bagay men Yo rive kanmenm. E m vle ou konn sa, ou it's ok pou w fè erè, it's ok pou ke ou fon ti fo pa, nou youn la a pa pafè, nou pa konn tout bagay, se aprann n ap aprann. Men pandan se tan lan erè sa yo, aprann de yo, kisa ke ou te fè ki te kont tèt ou, pou te santi w on jan, kijan w te santi w lan moman ke ou te fè l la, kisa li fè pou ou lan lavi w. Tout kesyon sa yo fòk ou t ka defini yo pou pwòp tèt pa w. Se pa moun ki pral defini yo pou ou. Pa fè sesi paske manman w vle w fè l e ou panse ke ou ka fè manman w plezi. Wi ap gen anpil bagay ke paran w ap vle pou ou, ke w al lekòl, ke ou jwenn yon bon travay, ke ou akonpli yon seri de bagay. Men se pa tout chwa ke se chwa pa yo kap koeran a chwa pa yo. Mwen menm ki gen pitit kap grandi aktyèlman mwen konnen deja ke se pa tout sa yo pral chwazi ke mwen menm mwen pral aksepte. Men fòk mwen kite yo vè chwa pa yo men pou montre yo ke mwen la pou yo, poum soutni yo nan kwakseswa desizyon ke yo pran. Men si m wè yap tonbe nan twou an, se tou dwa m poum dirije yo e gide yo. Lavi an fèt de leson. E tout tès ki vini se de egzamen menm jan lè w lekòl, ou etidye jiskaske ou pran de pretès, jiskaske ou pran egzamen final pou ke ou ka avanse vè l'avenir. Toutotan ou pa p aprann leson lavi yo, ou pa p janm avanse, w ap ret menm kote a. Donk m swete ke videyo sa te ede w pou nouri nanm ou, pou nouri panse w, voye w al reflechi sou lavi w e konn kòman pou avanse. Ankò, mèsi pou lanmou ou, mèsi pou afeksyon nou, mèsi pou mesaj nou, kòmantè nou, pataj nou. Franchman, mwen vreman epate de de kominote YouTube sa ke m kreye a. M swete ke videyo sa a rive sou ou. E si l rive sou ou, oubyen yon bon zanmi ou santi ki ki bezwen tande pawòl sa a, wa pataje l avè l. Pa bliye limen ti klòch la pou chak fwa mwen lage yon videyo ou se premye moun ki tande l. Mwen renmen nou anpil.